Mwen salye tout pèp ayisyen kap gade m, ni sa ki nan dyaspora, ni sa ki anndan peyi. E jodi an, m pap pran tan pou m di dyaspora yo felisitasyon. Felisitasyon pou kisa? Felisitasyon paske menm si. Nou pap viv anndan peyi an, men kòd lonbrit nou rete mare avèk sa k ap pase anndan peyi avèk peyi an. E mwen felisite nou paske nou mete vwa nou ansanm, menm jan nou abitye fè l toutan, pou nou rele bare, bare vòlè. E m panse jodi a li enpòtan pou nou poze pwoblèm nan jan l ye a. Paske gen anpil moun k ap pale men yo pa di pèp la verite a. Verite a se kisa l ye? Paske mwen wè. yo gen tandans a lage l nan men dyaspora a sèlman, men yo poko wè danje k ap vin jwenn yo an. Pa egzanp, an nou pran dosye dimil goud la, yo mande dyaspora a peye dimil goud, yo deja ap pran dola senkant sou li e chak jou l ap di l pa konn sa dola senkant sa a regle paske l wè pwofesè pa ka touche, pa gen lekòl ki konstwi, sa vle di dola senkant lan poko klè. Yo pran kòb taks sou yo lè y al achte tikè, yo pran kòb sou. Tout apèl ke yap fè m panse jodi an si yo rele anmweyy yo gen rezon yo e nou menm kòm responsab kòm palmantè nou pap ka demake nou non se pozisyone pou n pozisyone nou si nou gade pa egzanp ti chofè moto yo ti chofè moto yo non sèlman yo double taks yo ke yo poko konnen non fò m di yo taks ti chofè moto yo double pou nou fè plak pou nou fè asirans bagay sa yo yo double e si m ta mande leta santral. Rejim sa ki la, ki pran dola 50 deja, ki poko janm ka bay eksplikasyon an, e si m ta mande rejim nan, kisa l pral fè avèk kòb sa? An nou fè yon koudèy nan palman an. Poukisa nou pa retire sou bidjè palman an? Se pa pale non. Fò nou gade tèt nou tou, fò nou retire nan bidjè palman an tou. Fò nou retire nan bidjè palè a tou. Fò nou retire nan bidjè. Primati paske se pa anyen serye yo pral regle avè yo pou peyi an se de jou an jou se pi bèl machin kap achte se gagòt kap fèt mwen menm mwen panse sa ki enpòtan jodi an fòk peyizan an konnen leta sa ki la fon bidjè pou vin rann li pi mal ke jan li ye an pa egzanp sou tout ti taks peyizan an te konn peye deja malgre yo pa janm gen chans benefisye anyen de leta. Jodi a yo pral double taks sa yo. Ou ka imajine w, anndan yon bidjè, m pa wè anyen k pral fèt nan katye popilè, Site Solèy. Pa gen anyen k pral fèt Site Solèy. Epi mwen menm kòm senatè Lwès, senatè peyi an, m pral vote yon bidjè konsa oubyen m pral patisipe nan yon deba. Mwen menm, m ap envite biwo Sena a, si vrèman nou wè bidjè a pa bon, pa mete l nan òd di jou a. Kitel mouri nan men nèg yo, retounenl ba nèg an nou pwan egzanp jodi an se pa palmantè k fè bidjè men nou yo vin li vin devan nou nou gen pouvwa poun chanjel nou gen pouvwa poun retire twa ka sa nèg yo mete ki pa bon konstitisyon ba nou pouvwa jodi a m vin pale se poum ka fè pèp la konprann sa kap pase a. M pa t ap pale. M t ap tann jou vòt la pou m aji. M t ap tann jou vòt la pou m te wè kiyès ki ta pral vin vote bidjè eklips solè sa. An nou gade ti ouvriye yo podyab. Yo pa janm ajiste salè yo. Nou sot gade yo mete 15 goud sou li. Epi jodi a yo double taks yo. Mwen panse son krim. E mwen panse sa k ap pase anndan peyi a jodi a se paske nou aksepte ke l pase. E jodi a. Dyaspora mete tèt li ansanm li rele bare vòlè, nou menm nan katye popilè yo fò nou leve vwa nou pou nou mare vòlè. An nou gade moun ki nan fonksyon piblik lan. Gen moun k ap travay nan leta ki pa menm touche di mil goud. Jodi a kisa ki rive? To enflasyon an moute, pouvwa dacha moun sa li menm li diminye men leta kontinye ap mete taks. Yo te prevwa yon katòzyèm mwa pou ki te pèmèt ke moun sa yo yo menm nan rantre lekòl la yo gen yon ti bagay ki vin nan men yo paske yo pa yo pa ogmante salè yo, yo retire katòzyèm mwa sa, ebyen jodi a manman ak papa pitit nan lari a yo pa konn ki sen pou yo rele pou pèmèt ke yo jwenn yon ti soutyen pou lekòl la, m ap di pèp ayisyen an bidjè sa pa bidjè l, bidjè sa se bidjè malfektè, se bidjè vagabon. Se bidjè mafya e fok nou mete vwa nou ansanm pou nou di bare vole. Mwen menm mwen kle sou sa, m vin ba nou verite a, se pa diaspora selman yo takse, yo takse nou tout ayisyen kap viv anndan peyi an, an nou gade poukisa yo kontinye ap kite anpil kontrebann ap fet anndan peyi a, poukisa neg yo pa al takse sa map montre yo ki kote yo ka jwenn lajan, yo gen 23 pwodwi ke nou pa fe an ayiti. Yo bloke sou fontyè yo. Poukisa pwodwi sa yo nou pa takse yo? Paske y ap rantre kanmenm. Yo bloke l sou vwa terès men l ap rantre nan bato, l ap rantre nan avyon e twa ka moun sa yo k ap rantre yo a se de moun ki gen franchiz, se de moun ki p ap peye taks. Pandan y ap takse dyaspora nou yo ki malgre yo wè se moun sa yo ki pèmèt ke anpil Ayisyen ka kenbe jiska prezan, nou mèt kwè m toutaske m anndan palman bidjè tèt chaje sa se nèg yo pa ranje l. Si nèg yo pa fè bidjè a jan pou yo fè l, pou l reflete reyalite peyi an, pou l al jwenn peyizan k nan tèt mòn yo, pou l al jwenn jèn nan katye popilè yo, imajine w, anndan inivèsite an jodi an, ou takse etidyan paske yo pral bezwen pyès, fò yo fè paspò. Ou ka imajine w timoun ki fèk tèmine avèk etid klasik yo, pou yo pran diplòm yo, mesye yo monte kòb la sou yo. Sèl sa m ka mande biwo sena a, se pa mete l nan òd dijou a. paske lè w mete l nan òd di jou a kisa k pral pase gouvènman an gentan gon majorite li chita avè l paske pa monte bidjè a pou kò l avan l voye l anba li asire l ke majorite ki pa egzanp lè w rive nan chanm bas la yo di w se yon modòd se modòd li ye enben l ap yon modòd tou pou majorite ki O nivo sena, ebyen sa mwen menm mwen ka mande biwo a se pa kite l rantre nan òddijou a e m bay pèp ayisyen an garanti jodi a ke bidjè sa a m ap konbat li toutaske m knprann nan palman sa la bidjè tèt chaje sa a li p ap pase e kèlkeswa desizyon nou pran nou menm pèp ayisyen m ap kanpe dèyè nou. Mèsi bokou, mèsi tout moun ki t ap swiv mwen e m panse nou pa fè sa souvan. Jan de ti video sa yo se mafya yo m wè ki vini avèk yon bidjè eklips solè. Sa vle di pou nou fèmen zye nou epi pou mafya a pase pou l al piye. An nou rele bare vòlè. Woyoo
timoun yap kriye.